Mwen go and have breakfast. E moun sa yo, mwen garanti w ou pap kwè si yo egziste. Men an mwen, n ap toujou la pou n fè w viv bon jan enfòmasyon. Se sa k fè n ap di w pa neglije abòne ak chanèl la, peze ti klòch la pou w ka toujou okouran de tout videyo nou pibliye. Si w fè sa, ann antre nan videyo nou pou jodi a. Nimewo 1, Jose Mès Si yon jou ou pa ta janm reve gen yon ti bouton nan figi w, alò nou pral fè w dekouvri ka Jose Mès la. Ebyen, Pòtigè sa gen vizaj li ki kouvri konplètman pa yon pakèt chè ki gen anviwon yon longè 16 pous.
Face. Then I get dressed. Now I go and have breakfast. Mas jeyan veso sangen sa yo eklate nan vizaj li, depi a laj 14 an. Sepandan, akoz difikilte finansyè avèk kwayans relijyez li, Mès pa t ka sibi nenpòt tretman natirèl. Sa te vin fè ke plizyè moun ap toujou bat pou je yo pa tonbe nan vizaj mesye sa. Men erezman, Direktè Mike Eikinon, ki nan Lopital Joseph, ki sitiye nan Chikago, te enterese ak misye. e li te pran desizyon pou l te swanye l. Men apre kat entèvansyon ki fèt nan vizaj li, vizaj li vin sanble ak yon brili, e sa te vin fè l pa kwè nan tèt li e li te menm kite kay kote l ap viv la. Nimewo 2, Abu Bakr, Mwen espere ke ou prè pou n al dekouvri yon etranj de lanati. Mwen ap prezante w Abibak, ke yo rele lòm pye bwa akoz plizyè viri ki pouse sou men l, ki fè l sanble ak yon branch pye bwa. Bagay ra sa ki sou men l lan koze pa yon defo sistèm iminitè, sa vin kondwi plizyè enfeksyon nan po a. Men nan ka Abul la, sa vrèman ale lwen. Bagay ki sou men l lan pa rann sèlman tach yo difisil pou l efekti aktivite de baz yo tankou lè l ap manje, men osi li pwovoke yon doulè entans ki pa soulaje fasilman. Byenke Doktè Blangadèch yo siprime avèk siksè 13 pwen 2 liv nan Viri a, ak tout sa, Viri a repouse ankò lè Abil kite lopital la nan mitan ane a e li retounen nan vilaj li pou l te ka asiste vakans de Ramadan.

E li bay yon aparans k ap enterese w men ki ap vrèman deranje nenpòt moun. E jan Bregi a konsa depi lè li fèt? Di m sa ou panse de fi sa nan espas kòmantè a. Nimewo 4, Michael Wifanilly Si w renmen fanm ki gen gwo bak, ebyen Wifanilly pral vrèman etone w. Sa ap yon mèvèy lè w wè hanch Michael, ki defini kòm hanch ki pi laj nan mond lan, ki mezire 8 pye 2 sikonferans. E avèk mezi sa li gen an, ou pap ka anbrase l antyèman. E mwen si ke Michael atire atansyon plizyè gason, byen ke pou rezon li genyen ki diferan pa rapò ak lòt yo. E li vin gen anj sa jiska 22 zan. Men lè li te fin fè premye timoun li, tout bagay te chanje. Aprè 3 timoun li vin fè ankò, hanch li kòmanse ap gonfle davantaj. Sa te vin fè l sanble ak yon desen anime. E sa vin fè l manje jiska 5000 kalori pa jou. Donk, li pa deside pèdi pwa li genyen an. Nimo 5, Pa rir a pa Gondzy, si ou panse lestomak ou ka manje tout bagay, alò pa pase Gondzy, tout moun konnen metal, ebyen, mesye sa gen yon abitid twoublan, li kapab manje brik, wòch avèk labou, ki dire bagay sa yo pa twò sen pou yon alimantasyon ekilibre, e li di li pa souse pou nouriti ki devan l lan, e li prè pou l devore l, byen ke li deklare manje prefere l se yon wòch dur, Anfèt, se chak jou l ap manje wòch sal e li di li pap janm abandone. Èske w ka imajine kòman yon moun ap manje brik sal chak jou? E abitid sa kòmanse nan li a laj dizan. Lè sa a, li te kòmanse ap manje yon objè ki gen labou ladan l, ansanm avèk gravye. Rès popilasyon an pa gen krent pou yo gade bagay sa yo poukont yo. E misye vle vwayaje tout kote nan End lan pou l moutre talan biza sa li genyen an yon fason pou l kapab ede fanmi l. Nimewo 6, Diégue Montavo Yon top 42 espesyal e distenge w pami lòt yo. Men pou Diégue Montavo, top li genyen an se yon malediksyon, paske li pa yon top òdinè men pito yon mas de chè ki sou do l e ki fòme yon karapas de tòti. Ti gason sa a soufri yon maladi ra ki rele nivis konjenital. Sa vin pwovoke yon pwodiksyon masif de selil nan yon pati nan kò a, e sa vin bay yon aparans dezagreyab. Prensipalman, timoun sa ta dwe sibi yon entèvansyon chirijal, an rezon pou yo ka retire orib tòp sa ki sou do l la. Ebyen, yon chirijyen anglè, Ney Biltwood, te vin tande pale de bagay sa. E li te pran tout ekip medsen yo, e li te vole al Bogota, nan Kolonbi, pou yo ka opere timoun sa gratwit. Kounyeya, timoun sa ap grandi menm jan ak tout timoun. E ou ka pale avè l fas a fas, men ou dwe gade yon distans, paske aparans li ensipòtab. Nimewo 7, Armure Trè ou ka panse ou santi w trè mal lè w ap benyen chak kèlke jou. Enbyen, anyen pa ka konpare a mi. Òm sa gen 80 tan, li deside viv yon vi sal e li deside pa janm benyen depi 60 an. Mesye sa a viv Odesa nan yon vil pwovens Far ki sitiye ann Iran e li mete l an kolè prèt pou devore w lè w di l al fè yon ti benyen. E li pa janm manje nan men pyès moun, kar li prefere manje vyann pouri, prensipalman kochon, rat. e li itilize yon tiyo pou l fè pi plen pou l ka fimen, e li itilize osi yon kas militè pou fredi a. Anfen, pyès moun pa ka konprann stil de vi misye. Ebyen se chemen sa a granmoun nan deside pran. Alò, sa ou panse de fason granmoun sa a ap viv la? Di m sa nan espas kòmantè a. Nimewo 8. Pansyon Hong. Lavi pansyon Hong ki orijinè nan Chin pa janm konsidere nòmal akoz nonb de kal li gen sou po l. Sa ki fè l parèt inosan, men olye de inosan li parèt trè etranj. Pansyon Hong yo rekonèt li sou non Fish Boy, ka li ap soufri yon ka grav ki koz tout po l sèch sou kò l. E maladi sa koze plizyè doulè. E malerezman pou li, maladi sa pran tout kò l. Sa vin afekte kapasite kò l. Yon letan transpire ap vide anpil. E sa vin toujou riske yon enfeksyon nan po l, avèk anpil demanjeson. Sa vin fè ke doulè a di, li trè difisil pou l dòmi leswa. E li sanble ap viv ak po l sou letan avèk yon lanfè mantal e fizik. Mwen espere ke ou apresye videyo a, menm jan nou renmen pran san nou pou n travay li pou ou.